Yon gwo bonswa avèk tout frè ak sè, avèk fanmi Pèlerin Etranje nan moman sa se yon reyèl plèzi pou nou kapab rantre lakay ou pou nou kapab pale ansanm de la pawòl de Dye. Tèks biblik nou genyen. Pou jodi a, nou twouve li nan liv de Pyè, chapitre 2, kòmanse nan vèsè 4 rive nan vèsè 13. Alò, li gen pou titre, Èske souvan ou toujou priye pou peyi Dayiti? Souvan anpil moun, sitou moun ki nan dyaspora yo, yo toujou gen rèv pou yo kapab wè pou peyi a ta chanje. Alò, e, èske ou toujou priye pou pe, pou peyi Dayiti? E si w priye pou peyi Dayiti ta chanje, sètènman, e mwen te kapab di w, sispann priye pou peyi Dayiti chanje, men priye plito. Pou anpil nanm kapab repanti. Paske kote peyi a ye a, li la nèt. Li pa gen fason pou l chanje ankò. Alò, ann ale nan Labib pou n wè ki sa Labib li menm li pale de sa nap di la ann li ansanm 2 Pyè chapitre 2 vèsè 4 li di Bondye pa fè pa zanj ki te fè peche yo li te voye yo jete nan lanfè li lage yo nan yon gwo twou Kote ki fè nwa anpil la. Lap kenbe yo la pou yo tann jou jijman. Bondye pa fè pa moun nan tan lontan an yo, men li te delivre Noye, yon nonm ki te mache dwat devan li, ansanm ak. 7 lòt moun lè li te voye gwo inondasyon an sou mechan yo. Li te kondannen lavil Sodòm ak lavil Gomò pou yo te disparèt, li fè yo tounen sann. Pou sa te sèvi yon egzanp pou tout mechan ki gen pou vini apre yo. Men li te delivre Lo. Yon lòt dwat ki te pran lapenn lè l te wè move bagay mechan yo t ap fè. Paske nonm dwat sa a ki t ap viv nan mitan yo a, lè li te wè, lè li te tande tout bagay mal moun sa yo t ap fè, se chak jou li santi kè l t ap fann, paske li t ap viv dwat devan Bondye. Konsa, Bondye kondannen, Bondye konnen ki jan pou l delivre moun k ap sèvi l yo nan mitan eprèv. Men, li kite mechan yo pou l ka pini yo jou jijman. Sitou moun k ap viv pou lachè ak tout egzijans li yo, moun k ap meprize otorite Bondye a. Moun sa yo gen je chèch konsa, yo awogan, yo pa menm pè pale pouvwa yo ki nan syèl la mal. Menm zanj yo ki gen plis fòs ak plis pouvwa pase moun sa yo pa pote move akizasyon kont pouvwa ki nan syèl yo devan Bondye. Mesye mesye sa yo menm, yo tankou bèt ki san konprann, k ap viv dapre ensten yo, Epi ki la sou latè pou moun kenbe tou ye. Yo pale mal sou bagay yo pa konnen, yo gen pou yo peri menm jan ak bèt, yo gen pou yo soufri pou tout sa yo te fè moun soufri. Frè ak sè kap gade m, kap tande m. Nou sot li nan liv 2 Pyè chapitre 2, li kòmanse nan vèsè 4 kote apot Pyè li menm li bay yon lis rekòmandasyon kote li esplike n nan ki tan nap viv. Alò sa nap viv jounen jodi yo. se pa yo e pa paske yo apèn parèt e nouvo men te gen kèk bagay ki te deja pase deja pa egzanp e Jezikri menm fè referans avèk tan Noye li di menm sa ki te rive nan tan Noye a li gen pou l kapab retounen ankò paske Nan tan Noye a, tout moun yo se te pratike mechanste, mechanste, mechanste, pran plezi, pran plezi nan fè mechanste. E apot Pyè li menm, li ale pi lwen pou l esplike nou de Sodòm ak Gomò, kòm tout moun konn istwa sa trè byen. Alò, e li menm mansyone. Yon gwoup zanj ki te kite demè yo nan syèl la, ki te dezobeyi Bondye. Alò, Bondye li menm, li pa t fè pa yo. Sèlman, li rezève yo nan prizon pou gran jou jijman. Alò, nan Sodòm ak Gomò, sèlman li te delivre Lo ki te jis nan ansyen, nan delij ki te pase a, nan mond antik la, li te delivre Noye. Alò, ki sa nou kapab di? Souvan, n ap gade sitiyasyon mond lan, n ap mande ki kote mond lan prale, moun ap kouri isit pa lòtbò, W ap vwayaje isit lotbò, lè w rive, ou wè pwoblèm agoch adwat, kòmsi pwoblèm yo yo menm pa gen solisyon pou yo. Nou gade peyi nou, nou wè kòman peyi nou de jou an jou li vin ap dejenere, l ap degrade, Prèske moun pa gen fason pou l ta viv ladan l. Mechanste a goch a dwat, alò sitou anpil moun yo plis fokis de sa yo wè k ap pase tèt kòm nan Pòtoprens, de bandi ki avèk zam nan men. Men sepandan, gen plis ke sa toujou. Pa egzanp, malfetè ap fè lapli e lebontan Ap tiye inosan, y ap tiye w avèk kout poud ansanm avèk kout kouto, avèk maji ansanm avèk kout zonbi. Alò, ki kote bagay sa prale? Souvan, anpil moun toujou priye pou peyi Dayiti ta chanje oswa pou mond lan ta vin meyè. Alò m vle di w frè m, peyi nou an li pap chanje, e mond lan li menm de jou an jou li gen pou l ale de mal an pi. Poukisa? Fò pwofesi a akonpli dekwa pou Jezikri li menm pou l kapab vini. Alò. yon sèl pwofesi ki gen pou konpli, ki pou fin akonpli pou Jezikri vini. Matye 24, vèsè 14 Bòn nouvèl la tout moun dwe konnen l. Apre yo fin konnen l, pou tout moun pran desizyon yo, swa pou lavi oubyen pou pèdisyon. Alò, kisa nou vle di, ou menm k ap gade, k ap tande? Jezikri li menm li vle sove w. Kèlkeswa kote ou te twouve w, kit se te nan peyi Dayiti, ou te twouve w nan kenpòt lòt peyi, pa gade sou moun k ap pratike mechanste. Aprann pratike byen. Kontinye fè byen. Jezikri di nan liv Matye, li di, moun ki pèsevere jiskalafen se li menm ki va sove. Alò, pèseverans lan li menm ki se nan pawòl Bondye an Jezikri. E pou m byen di w, mechanste k ap pase sitou lakay nou yo, pa panse di yo wi Bondye pa wè, pa panse di yo wi Bondye e kite twòp deriv pase, pafwa anpil moun toujou di sa. Si Bondye li menm se yon Bondye ki jis, yon Bondye ki sen, pouki l kite tout deriv sa yo? Wi, alò Bondye li menm li pèmèt tout bagay sa yo rive. Alò pa bliye, n ap viv nan yon konfli antre byen ak mal, antre Jezikri ak Satan. Nou menm. Nou fè pati gran konfli a. Alò ke vle di ou dwe pran desizyon w, tout moun pran de dwe pran desizyon yo. Swa kanpe bò Jezikri oubyen kanpe bò Satan. Swa pratike byen oubyen ou pratike mal. Alò apre ou fin pran desizyon w, desten w li menm e apre ou fin mouri, Li kapab sele swa pou lavi oubyen e pou pèdisyon. Alò, Bondye li menm li konn kòman pou l kapab delivre moun ki jis, moun ki pye nan advèsite, nan pwoblèm yo, nan detrès, nan eprèv yo. Bondye li menm li fè sa pou Noye, li fè sa pou Lo, l ap fè sa pou ou. Si ou asepte l, ou obeyi li, ou kwè l ap fè l. Men sèlman ap toujou gen deriv sa yo. Ap toujou gen pwoblèm sa yo. Paske, menm sa k te rive nan tan Noye a, Jezikri di, Il fo ke li retounen pase ankò. Alò, mechan an, moun k ap fè mal, ou menm k ap gade m, ki gen entansyon pou w fè frè w ak sè w mal, ou gen entansyon e pou w tiye yon frè w, ou gen entansyon pou w tiye yon sè w, mwen vle di w, Kanpe, koute vwa Jezikri. Jezikri li menm l ap rele w, li vle sove w. E si ou pa kanpe, ou pa sispann, sa k gen pou vini pou ou, w ap gen pou mande lanmò pou pwòp tèt pa ou, ou pa jwenn li. Alò, menm jan mechan yo ap fè moun yo soufri a, yo menm, yo gen pou yo soufri tou. Alò, frè m ak sè m, pa sispann fè byen. pa sispann e chèche sekou Bondye. Bondye li menm li pa bliye ou, li pa bliye m. Li konnen w la, li konnen w ap soufri. Li konnen nan ki peyi w ap viv. Men sèlman li konn kòman pou l delivre ou. Mete konfyans ou nan li, sa l pwomèt li di l ap fè, sètènman l ap fè l. Si l tade, ou mèt rete tann pwomès la. Bondye beniw. Pataje video ansanm avèk yon lòt moun. Fòk levanjil la li menm li preche dan le mond antye pou sèvi temwanyaj apre pou la fen rive.